Salut tout moun! Byenvini sou chanèl paw la. Nan ribrik konesans ak atis pou jodi a, nou pote pou ou Toby Anbakè. Vrè non li se Owen Martinez Fava. Li fèt Port-au-Prince 3 novanm 1990, 31 an, nan lopital Azil Fransè. Twa zan apre, Toby te oblije kite Pòtoprens pou ale viv nan dezyèm vil peyi a, ki se vil dorijin manman li, Kap-Ayisyen. Toby tonbe damou mizik depi tou piti. Li te kòmanse chante nan yon koral ki rele Lajenès nan vil Okap. A 13 an, li patisipe nan yon gwo spektak ki t ap fèt lekòl li. Li tèlman byen pase, li tou sipèsta nan lekòl la. Apre, premye gwoup Toby se Kolabo True MC, e se ak gwoup sa a li pral rekòd premye mizik li, ki te titre Sapichou. Li fè dezan nan gwoup la, apre li lanse karyè solo li.

Trak sa a se swit ak trak Blaze One lan, Gran Dosye, ki te pale de bandi ki te pi popilè nan epòk la. Pa Toby an pale de tout fanm li pase, nou pa konn si son istwa vrè. Trak sa a fè anpil moun dekouvri atis la. Li te siyen premye kontra li ak on lebèl ki rele Black Fake Music. Toby fè sèlman 1 nan nan lebèl la epi li kraze on kite sa. Pandan epòk la, li sòti on ekip bèl trak, Paka zanmi fi, Tèt souke, Tèt souke remix ak kèk lòt trak. Apre atis la deside rete endepandan, malgre te gen TMG, RKM ki te apwoche l. Apre, li kolabore ak Wendyy sou on trak ki rele Manipilasyon, gwo mizik. Apre siksè mizik sa, Wendyy te panse Toby t ap fè pati de ekip TMG a. Malerezman pou Wendyy, Toby te deside siyen ak RKM Records. Tout moun konn kisa lebèl sa a te reprezante nan epòk la. Se yo ki te sòti premye albòm G-Bobby an, yo te siyen P-Jay, yo te gen Baky, e. Chwa a pral fè amitye Toby ak Wendy a chanje, paske Wendy te pwopoze l siyen anba lebèl CMG a avan. Toby kolabore ak yon bann atis tankou Mechans-T, Wendy, Vanessa Désiré. Mizik ki sot jwe la se Sa Plis Ke Love, yon trak ki fè yon mega hit. malerezman ki pat gen videyo. Duo Vanessa, Tobia son duo eksepsyonèl, 2 moun ki antann yo trè byen, yo jwe byen live. Aprè yo sòti dezyèm mizik yo, ou fèm anvi viv, mizik sa ki fon bèl siksè menm jan ak premye a. Fwa sa yo fè videyo a. Aprè. Yo sòti premye albòm yo, ki rele Migrasyon. Albòm sa a sòti an Out 2018. Bèl albòm. Ansanm, yo fè Lafrans, Gwadloup, e yo te jwe nan Festival Konpa Miyami an. Apre, yo fon poze sou duo a. Toby ap fè afè pa l, bò kote pa l, and Vanessa ap fè afè pa l, bò kote pa l. Toby anonse yon mixtape depi kèk tan ki se Vibe sou Vibe, ki poko janm ateri. Men atis la kontinye ap feat, li kontinye al sòti mizik ak tout videyo. Fanatik Toby yo still ap tann. Se la nou kanpe pou jodi a. N espere ou aprann anpil de Toby Anbakè. Di nou kisa ou panse, Ki atis ou swete nou pran nan next konesans ak atis? Kite yon kòmantè. Si w renmen konsèp la, pataje videyo a. Si w nouvo sou chanèl la, abòne, like, kòmante epi klike sou ti klòch la pou w ka premye moun ki wè videyo nou yo lè yo lage.